pou li kapab fè otopsi pou kadav la pou yo ka livre l kadav la e papa a li menm l ap plenyen l pa gen yon goud kote bagay sa prale bagay la li menm li vrèman santi di nan peyi Dayiti. Ann al tande papa a pou plis esplikasyon nan kad dosye sa. Swèd bonjou. Bonjou bonjou tout moun ki ap tande emisyon an maten an ak tout moun ki sou plato a la m di tout moun bonjou e ke m kontan ke nou ansanm la maten an la. Kijan fanmi an ap viv dram sa disparisyon demwazèl sa Juventa Cantave? Avèk tristès, mwen menm ki la bon pafwa m rete m pale pou mwen pandan inè de tan m ap pale bon m pa konn sa m ap di m di m ap konn sa la epi m bliye. Ou bliye? Yes apre depi apre lanmò a bon m sou konn moun ki distrè. Fanmi an, madanm nan enkonsolab, ti moun enkonsolab, sè, frè, fanmi, menm moun ki te pa t zanmi nou ap kriye tout tan. Pataje avèk oditwa Karayib la, fè yon ti retrase evènman an pou nou. Evènman an trase, demwazèl la fè m konprann ke li jwenn yon moun ki ba l yon travay. Travay la, li di m li pa l gade, moun ki te al gade la nan samdi, li di l ap kòmanse madi. Monaldi ale, li retounen a katrè. Li tou avèk kle nan men li, li di mesye a vizite plizyè kote avèk li, ap monte chantye, monte tout bagay. M di ok. Mèkredi Sou tab, sou tab a. Mèkredi ki 11, li deja pral travay, m pale avèk li, mwen menm ki depoze l Marasa, li pran moto, l al travay. A 11 è 36, manman l di li pale avè l nan kòl videyo. Manman di a ou sa l pa jwenn li ankò. Mwen m antre vè zòn 4 5 è yo, manman an di m lap rele Juvental li pa ka jwenn li, mwen map rele tou m pa ka jwenn li tou, manman m di anben ann pran lari poun konnen sak pase demwazèl la. Lè a nou kilè? Lè a li te anviwon 6 è di ba nan 7 è. Premye jou li t al travay la a kilè li te vini? 4 è. 4 è. Kounye a lè nou pa ka jwenn li, nou ap rele nan telefòn rele rele rele, sèvant sone 2 fwa, yon moun ki dekwoche pran 2 fwa. Moun yo pa pale yo dekwoche moun yo pa pale ti sèl la li sipoze toujou ap fè malè tout moun ke li te jwe feyton wi lap rele moun yo lap rele moun lap rele moun lap rele moun li tonbe sou yon nimewo moun nan di li di e li ki pè janjak e malè la rele mama li di wi e li ki pè janjak e li bay li se te sou telefòn juventa non sou telefòn pa demwazèl lan pa pitit la wi telefòn pè janjak reponn nan eske se telefòn juventa oubyen telefòn pa pè janjak pa pè janjak la.
Donk gen moun ki te angaje l nan travay la. Kounya li di li laboul nan lòt travay lap vini nan 2 minit. Men nan apèl la nou fè konnen ke Juventa pa rantre lakay li. Se sa nou pale avè l wi. Li di li enkyète paske li pa konprann anyen. Lap vini nan 2 minit. Li ba nou randevou ak Souveni pou nou rankontre. Machin an pa gen gaz. Souveni di misye m pap ka rive. Men okou de la wout, gwo yon bagay ki fè m santi m di manman pitit la yo kidnape l wi. Manman tonmanman tonbe kriye. Epi machin nan vin pa gen limyè. M ale anba pak, anba ponp fri yo, m kanpe ap tann mesye a. Li vin jwenn nou apre twa ou kat minit. Li di m ke li te pran fouy, li t ap fè fouy e taba, taba non, e bwa bò Ediwonn. Li pase bò Rita. E sa l di m. Men li vin an twa minit wi. Li pran sot la boul, li pran nan fouy bò Rita, epi l gentan rive nan twa minit. Lè l vini li di, Manman, papa, e nou menm? Di wi. Li di, Al ale, al ale. Lè nou rive, li pran devan, m dèyè l m ap suiv li. Lè l kanpe bò lari an, li pare devan yon pòt kay, li di, Woy, li mouri! Pandan l di li mouri a, nou menm nou kouri, rele anmwe, vole sou mò a tèt chaje. Pèp vin sanble, lapolis vini pou kont yo sèke nou pa t envite lapolis. Lapolis vin parèt, epi nou menm n ap kriye. Nan kriye kriye, kounye a li di. Pa kriye pa rele nap negosye. Ahh mesye Jean Jacques yes Jean Jacques di m li pase m men nan koub li papa pa kriye pa kriye nap regle sa nap negosye lap jwenn manman pitit la tou li fèm di li di menm bagay la pa kriye pa rele nap negosye li lap peze nou peze nou tankou yon stasyon kote ki pran kouraj li di nap negosye epi aprè m nan peze map kriye map rele m vin swaf. Li di mwen, yon fwa, li di wi, li janbe lari avèk mwen, li lache yon boutèy ron ban mwen. Li lache boutèy ron nan ban mwen, nou tout. Sa yo rele ti plat la, yon ti boutèy ron? Yon gwo boutèy ron, twa etwal.
Ah wi? Wi.
Li achte ba ou pandan ke ou swaf. Nou tout a, bon, mwen menm se Ayisyen nou ye, mwen menm se Ginen m ye. E m jete kou a tè, m di Bondye, m di espri yo, sa k ap pase la?
Ou pran yon kou? M pran yon kou epi m bay ron nan. Li pran yon kou tou? Non, li pa pran.
Li pa pran? Non. Vini pa la suite m li pran machine poul ale mwen yo di menl pwale m di li paka ale pou ribel men si ta pwale li ta pwale deja lèfini lèl kri m rele moun bò lakay mwen yo vini kounya moun yo di pou polis arete mesye a polis yo di non. Krim sa fèt dja lontan yo paka arete misye. Ah bon?
Kounya lè. An se deklarasyon polisye yo? Wi lè krim sa fèt lontan epi lè nap ensiste lè pèp moun ap ensiste fè fè bri polis yo fè bak yo baskile zam yo yo di nou depase la fanmi papa manman moral di nou depase la kounya lè nèg yo pran pòz yap filme machin polis la yo di yap bwè sou fesbouk yap di se medya la kounya polis yo vin yon ti jan trankil. Donk si Jean Jacques pa sove se pa fòt polisye yo? Se pa fòt polisye yo paske Jean Jacques kanpe bò kot polisye yo. Li pou eseye pran misye an lame wi yo al avèl nan machin yo nan komisè ya taba
Juventat wi yo pran ka jan jak pi byen jan jak ale nan komisarya jij de pè ya nou jwenn jij de pè ya apati de 3 zè edmi di maten ki vini ki fè konsta mò a tout tan sa nou rete bò kadav la nan zòn nan taba dòm nèf nou jwenn san sou bankèt la kote tibisa te chita a nou jwenn 2 pyel sekriste. Anba yon bankèt, bankèt la bèy avèk san, nou jwenn kou l anfle, nou jwenn nen l ap bay san, bouch ap bay san, zanno zanno l sòti, chèn nan kou l kase, gouyad li kase, e mayo a, mayo yo sou pye sou li a chire wi. Men pa gen mak, pa gen blesi sou kò l. Non, nou vire li, nou pa wè blesi sou kò l, men dèyè tèt li kase. Li pran, yo ba l yon kou dèyè tèt, paske bankèt la gen san sou li. Bon, jis de pè fè konsta, li make nan papye a, Pretendue mort. Pi ou bay papye pou mòg leve l. Sa pa kriminèl? Moun poko mouri ou bay papye pou leve l? Bon ok. An nou konprann pridans jij de pè an, li etandu an paske li menm kòm jij li pa ka deklare moun nan mouri, se yon medsen ki wi li menm, men pou ki sa li otorize pou yo leve l pou al met nan mòg?
Komisè Jòn nan te la, li gade mò a atè a, li pale avèk lòt polisye yo epi li vire do l. Li kite yon lòt machin polis ki te la, ki te pou asime responsablite tout bagay yo. Epi nan komisarya a, nou jwenn misye ap pale nan telefòn anndan komisarya a. Pèp la fè bri, mèt biznis li te la. Wi. Ki jan de biznis li te lè nou rive? Lè nou rive, li pa gen kras non. Anyen. Li pa gen yon seri de non. Non, non. Nou wè de twa galon anndan an, tankou bagay penti a. Se yon bagay, gen lè se kèk bagay ti dannan. Li te di men se skilti bwa yo fè la pou fè mèb, pou fè pòt, pou fè tout bagay sa yo. Se sa li te di misye a genyen. Ok.
Jij de pè. Kounya, lè n fin wè.
Jij de pè a pran. sa an chaj anndan komisarya a, li fè m, y ap pale avèk, y ap pale avèk mesye a, gen yon lòt ki vini avèk 2 bèg nan men li, li chwazi fè l chita tou, li di li te la tou. Lè yo fin pale avè yo, yo ouvè bèg yo, yo jwenn nèg yo gen, chak bèg yo gen yon lajan ameriken, paspò nèg yo, yo ta menm di m nèg yo, Gen ti kè pe pati nan jedi. Y konpri Janjak. Janjak ki tchipi simen an. Ok. Li te gen ti kè l pou l te pati jedi.
Epi n ap fè l ki jou? Mèkredi. N ap fè l mèkredi 11 novanm. Bon, palaswit, tout bagay yo ap fè lòbi, pale anpil. Mwen menm mande jistis pou Jovita Cantal. E kounya ki jan dosye an ye? Yo arete Jean Jacques, Jean Jacques nan prizon, ki deklarasyon k fèt? Juventa nan mòg. Juventa nan tab nan mòg, m fè tout demach, mwen mwen konstitye yon avoka ki se mèt Palvin sou dosye a. Tout sa m fè pou m kapab jwenn mo a pou m fè antèman, yo di m fòk li otopsi. Montre. Lè m al nan dcpj, dcpj di mwen ke ale nan lopital jeneral wè avèk doktè Amel Debò si m pa fin sonje. Wi, wi, wi, se sa.
Pale avèk li. Lè m ale, m pale avèk doktè Amel, li fè m konprann ke se sa son mò sispèk. E ke li ban m yon papye, li di m pote bay komisè gouvèneman an, Kwadèboukè, pou li ban m otorizasyon pou yo kapab fè otopsi pitit la. Lè m gade papye a, m wè m gen 700 dola ameriken pou m bay avèk 2000 konbe. Mwen pa raple wi tig la ayisyen. M di poukisa li dim se mwen ki met mo a, se mwen fok yo peye frè sa yo. Kou misye gòlman dim pa ka sòti de la, fòk mwen fè sa. E dcpj te di mwen otomatikman ke dcpj sezi dosye a, mwen pa gon goud map depanse. E jou ap pase, se yon kadav aparamman jou sa di yon moun ki mouri toufe. Donk e kisa w gen kòm enfòmasyon? Eske Jean Jacques toujou an detansyon ou pa konnen? Mwen pa konnen, gen rimè ki di misye nan lari paske. E misye gen fanmi li oubyen papa li ki nan gouvènman an. E ke mwen menm te mande dcpj pou te pase misye sou ekran Allo Lapolis pou misye di kòman l tiye pitit la e poukisa. Se sa tout fanmi, manman, frè, sè ap atann de krim nan ki pase a. Gen anpil enfòmasyon k ap sikile ta lese konprann ke li te konn ap kotize pitit ou an avan travay lan. Eske Juventat te pataje yon enfòmasyon konsa? Non, non, li pa janm di nou anyen de sa. Sou sou valè gen yon moun kap pale avèk li li konn dim sa li konn dim tout sa ki nan pase ap pase li men sa li pa dim la li dim li jwenn yon moun kap bal yon travay Li pa di nou konbyen kòb li tap touche?
Bon wi m kapab di kòman mil dola ayisyen An mil fèy chou? Mil fèy chou 5000 goud Li dim mesye a ofril Pou l kòmanse. Pou l kòmanse, de jou apre l te tiye l. Fè esperyans avan epi apre a konnen si y ap ka. Wi, si y ap kapab kontinye avèk li, e sa l te di. Pitit ou tèmine lekòl li, fè jèn.
Li bay nèt.
Li bay nèt. Avèk twa zan, li gen tan. Li pale twa lang, li pale. Ok.
Li tou mouri.
Se li te. Konesans lan se konesans fanmi an wi tout bagay ki pou fèt e li menm e li menm ki sa etranje ki ta vin nan zòn nan se li pou yo chèche pou pale a etranje a kit anglè kit espanyòl kit fransè li se trè li pou yal li se li se anfòm donk pou yo fè otopsi a pou ou la fòk ou gen 700 dola ameriken plis 2500 dola ayisyen pou ka pou yo ka detèmine wi mwen menm mò a nan mòg plis kounye a li nan mòg. sou kont Leta, sou kont responsab lajistis nan peyi a, mande pou tout enstans ki konsène voye zye, mete men, pou ke jistis la fèt, paske yo pa konnen ke se pa tout moun yo pase sou ekran.
Yo di misye gen kòb.
Donk Roosevelt Kantav ou gen yon mesaj wap pataje avèk otorite yo an tèm dakonpayman si bon paske nan kafou ou ye la a ou nan yon kafou vrèman. Mezanmi m pa vle monte machin nan avèm ankò yo di m mwen sible e ke pandan 2 fwa m make motosiklèt ap swiv mwen e ke bon mwen menm bon moto swiv mwen an e m pa bay tèt yon fason pou achte silans nou fout la fè silans otou de moun ki te pretandi.

Prezidan li pa baw esplikasyon. Non bon li baw esplikasyon yo jis. Bon si avoka w lan di sa di w sa pwobableman responsab antrepriz la Jean Jacques li nan lari. Jean Jacques bon gen lè Jean Jacques nan lari paske m paka konprann anyen e m paka jwenn trace fil bak m paka jwenn anyen kase enfòmasyon de Jean Jacques e ke Jean Jacques mete kòb deyò. Li mete lajan deyò e ke gen moun ki jwenn lajan yo nan men yo e ke menm chèf nan peyi a pa ka di anyen de Bawo Janjak, de krim nan ki pase a. Janjak pa ka pase sou ekran, Janjak pa ka pale menm sou radyo anyen. Pa yon jounalis ki ka gen kontwòl Janjak.
Men depi jou swa a tou nou te deja konprann jan y ap bouskile nou ak kadav la nan antrepwiz lan.
Premye a, Janjak ale nan pakè Kwadèboukè, li di pitit mwen fè kriz. Bon men kòl ki li bèl la. Pitit mwen an fè kriz kadyak jefèl mouri. An yo komanse tande yo te gen djal pakè wi premye fwa apre al dcpj vin prann anndan pakè a yal avèk li lè dcpj voyem lè map ensiste sou m konnen sa poum fè yo voyem kot doktè amèl mwen ta al dim li pat aksantiye sou kriz kadyak m di doktè amèl pitit mwen pat gen anyen non de kriz non m di bon ok lèm retounen mal dcpj dcpj dim kriz mwen se anketè liye li pa doktè li pa medsen.

Yo aprann mwen ke se lè misye prale nan asis kriminèl map konnen sa misye ap sal djab etime an. Bagay ki ka pran dizan ventan ankò. Ou pa wè lè ankèt se pouswi. Lè demwazèl la nan mòg mwen menm map febli menm kòm pa gen pou m fè antèman an. Timoun nan nan mòg depi lè a m paka jwenn kòman pou m fè antèman an. Chak jou ou konnen ak sistèm nan sistèm peyi a kijan l ye depi ou gen moun mouri kijan bagay yo ye. M febli m pa gen kòb ankò. Mwen poko antre yon timoun non pou m al peye 700 dola ameriken pou otopsi ankò e m pa touye timoun. Yo pou leta pou leta pran responsablite li pou yo fè sa nan sè machin nan sè nan pou monte timoun nan. Humm m ta vle antre pitit la nan sè an kap vin la pou fini avèk sa chak jou manman se kriye m gen plis ke 10 èr jou m poko janm janm dòmi. Depi avan nan mwa m pa ka dòmi, nan mwa wi fèt toujou bon m vin pi mal. Tanzantan mwen sot ti moun andan machin nan. Mwen sot li nan lakou a.
Avèk nou anliy Mèt Jules Frantz ki di devan jan fenomèn ensekirite an ap blayi.